Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye JS pou yon lòt fwa antre lakay ou atravè Facebook Nou salye ou spòtivman, foutbolistikman Jan m renmen di w ou menm ki sipòte paj sa a, nou toujou pran swen pou nou di w mèsi. Yon paj ki jèn, ki pa twò pwomote. Nou pa twò fè piblisite pou paj la, men kanmenm nou jwenn paj la li chaje fanatik. Donk n ap di tout moun ki chwazi abòne a paj la, sipòte paj la mèsi yon lòt fwa ankò. Nou swete yo, n ap di yo kenbe la e nou swete yo slogan 2021 paj la nou swete ou mache avè l l ap ede ou chak fwa w tonbe leve chak fwa w tonbe leve tonbe leve tonbe releve epi yon fwa wap leve wap leve nèt sa vle di anpil bagay nou ka fè tout yon etènèl nap debat e tèm sa fraz sa yon ka relel Chak fwa ou tonbe, leve. Li vle di yon pakèt bagay. Medite sou li. E pi santre sa wap antreprann. Kòm se yon paj spòtif, nou pale an de tèm foutbòl. Santre sa wap antreprann. e sa w ap antreprann yo fè yo avèk entèlijans kwè nan tèt ou kwè nan rèv ou toujou reve reve gran epi panse negatif yo alò panse negatif yo eseye wè si w a mete yo de kote. Paske yap anpeche ou grandi Donk mèsi anpil tout moun Jodi a se jeudi Nou konnen E nan zafè foutbòl Aprè mardi, mèkredi Jeudi gen pal, jeudi se 3 E mardi, mèkredi se pou se 1 sa n rele Lig dè Chanpyon an, epi jodi a se Lig Ewopa. Donk, yè nou pa t gen chans dèyè ekran sa a pou nou te dekòtike match foutbòl PSG City an ansanm avè w. Men jodia nap fon ti bosay sou li kanmenm epi jodia janm di w se si se 3 k te a lafich demi final osi Manchester United tap resevwa AS Roma epi Villarreal tap resevwa Arsenal, nou konnen e konpetisyon sa li trè enpòtan pou Arsenal dan la mezi ou e li mal li pa li mal klase nan premyè lig la, m kwè li an nevyèm pozisyon si m pa twonpe m e donk. Jwe Lewòp li enpe difisil pou Arsenal e pa ret bokou joune. Donk si l ta ranpòte la se 3, sa t ap vin ba li kalifikasyon dirèk pou la Lig dè Chanpyon. Donk nòmalman nou panse s on konpetisyon ki trè enpòtan pou Arsenal spesyalman. Donk Manchester City li enpòtan pou li. pa rapò a sezon blanch sa ap anpeche l fè sezon blanch e ap anpeche l anchene yon dezyèm sezon san ranpòte anyen. Villareal osi li enpòtan pou li paske e Villareal sa fè kèk tan moun sa yo pa leve yon tit donk nou konnen Antrenè Villareal la se ansyen coach Arsenal e se youn nan coach ki konnen konpetisyon sa a byen, li ranpòte plizyè avèk Séville. Donk jodi a se te Villareal ki t ap resevwa Arsenal epi Manchester United t ap resevwa AS Roma. Match yo gen anpil bagay ladan yo. Epi yè jan m di w Paris Saint Germain tap resevwa Manchester City. Epi jodi a tou te gen yon match trè enpòtan nan chanpyona Despay la, yon match an reta. Kote ke Barcelone ki te an twazyèm pozisyon tap resevwa. Grenad ki an uityèm pozisyon. Ebyen viktwa Barcelone ta pral ba l tèt klasman an avèk yon grenn pwen anplis Atlético ki gen 73 Barcelone t ap pase a 74. Menm sa k rive Paris Saint Germain yè a jodi a m panse menm bagay la ki rive Barcelone. Barcelone jwe yon gwo premyè mitan. Yo domine, yo pase balon nan tout konpatiman jwèt la, yo te siperyè a Granada. Granada te jis ap defann kan li. Ebyen yo make yon sèl ti grenn gòl. Men lè se yon grenn gòl o retou dè vestyè, bagay la pa vini menm jan. diskou coach Grenade la petèt remobilize jwè yo ebyen jwè yo te toujou fè blòk ba 4 5 1 ebyen 5 4 1 blòk ba epi opere sou kont atak ebyen pi devan nan nan pral eksplike w kòman sa fini. Donk e se konsa e antiyè e jodi a la gen anpil koze pou n di. Jan n di w la, yè Paris Saint Germain Manchester City e se te yon match se te yon match tèt chaje, se te yon match e ki te mete fas a fas 2 kotch ki te nan menm chanpyona m kwè youn konn lòt e. Guardiola avèk Pochettino ebyen kòman sa pase yè se Guardiola ki genyen batay la Guardiola genyen batay la men nan premyè mitan se Pochettino tout moun te panse Pochettino jwenn bout Manchester City paske yo te vrèman byen metrize sijè a nan premyè mitan e City te kòmanse trè cho nan match la dè la senkyèm, dizyèm minit epi ofiramezi Pari ta pral rantre nan match foutbòl la, Pari ta pral pran kontwòl jwèt la. Nou konnen Citizen yo pa renmen defann, se pa yon ekip, se yon ekip menm jan a Barcelone, yo pa renmen defann, se ekip ki renmen gen balon an nan pye yo pou y ap jwe. Ebyen, yo te kòmanse santi yo elas nan match la paske Paris te kòmanse gen posesyon bal la, ap domine yo, fè yo kouri. Ebyen a la kenzyèm minit de je se sou yon tan fò de Paris Saint Germain. a la kenzyèm minit aprè alò nan yon kònè byen bwote pa Angel Di Maria, Marquinhos ta pral ouvri skò a, se ta pral yon gòl a zewo an favè parizyen yo, yo byen domine sijè a, yo rate pou yo te fè 2 zewo menm 3 zewo a la mitan, yo rate posiblite yo, paske match la te parèt fasil. Epi bitè yo a Mbappé te fantomatik nan premyè mitan an. Neymar pat twò jwe yon twò grand premyè mitan men li te plizoumwen. Epi o retou dè vestyè a Guardiola sanble byen rale zòrèy jwè l yo, diskou misye a byen rantre nan tèt jwè yo. City ta pral pran kontwòl balon an Paris se wè l wè balon ap pase devan je yo. Match la te vin difisil pou Paris paske jwè yo kouri twòp. Gen de jwè foutbòl si w bezwen rezilta nan men l, ou pa ka mande l pou l ap defann toutan. Ou pa ka bezwen rezilta nan men Neymar pou mande l pou l ap defann toutan, se pa yon defansè. Se vre pafwa fòk meyè fason pou defann se lè w ap atake e meyè fason tou lè w pou defann kan w. Lèw pèdi balon fòk atakan w yo kòmanse fè premye rido, premye pressing nan epi aprè pou mitan tèren an swiv yo epi pou defansè yo swiv yo. Donk si pandan 45 minit se defann wap defann e Citizen yo nou konnen se pwen fò yo, se stil foutbòl yo, se yo jwe kont atak, yo jwe atak plase, lè yo gen balon an, yo youn trè pwòch de lòt, sa se resital foutbòl Barcelone zòn 2008, 2009, 2010. Yo youn trè pwòch de lòt. Nan yon mouchwa de pòch la, yo ka fè twa, kat, senk pas. Epi y ap, yo ka sòti nan yon mouchwa de pòch. Yo ka fè yon flèch adwat, agoch, yo jwenn do defanswa an. Yo kouri avè w byen vit. Toujou gen yon jwè k ap pase menm jan se yon sistèm Barcelone nan. Alba toujou ap pase nan do defansè. Dani Alves toujou ap fè sa. lè yap fè w yo yo dodo meya w, yo fè w dòmi avèk yo yo kòm fè w sou kòm moun yo bay bwè kleren yo dodo meya w yo touka yo touka yo touka epi gen yon jwè kap pase epi yon flèch ebyen nan dezyèm mitan an franchman m pap bann manti City pran kontwòl balon an parizyen yo paka jwenn balon se defann yap defann toutan lè yo resi gen balon an Yo pa ka sòti pwòp. Yo jete l devan li pèdi paske Mbappé sanble te gen ti sousi fizik donk m wè yo kite l jwe tout match la. Kòm coach la di se misye k chwazi si pou l desann ap si pou l ret jwe donk misye jwe tout match la men misye te gen sousi fizik nan match la. Yo tèlman kouri yo tèlman defann jwè yo vin fatige Neymar kuit nan match la e Mbappé kuit nan dezyèm mitan an Idrissa Gueye jiskaske misye pran katon rouj Pochettino rete bouch be sou ban an l pa reyaji jiskaske l arive pran katon rouj a la 77 tièm minit de je donk Citizen yo pran balon an yo domine Paris yo domine Paris. jiskaske ou pral jwenn egalizasyon an a la 64 yèm minit de je sou yon sant De Bruyne fè ki pral retonbe nan dezyèm poto a, tout jwè yo panse ke jwè City a pap jwenn balon yo panse swa Navas ap jwenn l oubyen l pral deyò, ebyen tout nèg te chwazi a konstate ke balon an. Li tonbe la se nan kan an l rantre. Se ta pral egalizasyon an. Paris pran 2 gòl bèt. Franchman si w gade 2 gòl Paris pran yo se 2 gòl e kòm si se te Don Bosco ki t ap jwe fas a City oubyen se te Ayiti te konn renmen pran gòl sa yo toutan nan match foutbòl. Oubyen franchman se 2 gòl bèt. egalizasyon an ta pral vini, ebyen lè egalizasyon an vini Paris ta pral tante wè si la sòti pou lal kòm li lakay li pou lal chèche mete yon dezyèm, ebyen nan al chèche mete yon dezyèm a la 71 zièm minit de je. City ta pral jwenn yon kou fran choute pa Riyad Mahrez ebyen ba nèg yo kraze baryè a yo pa fè solidarite nan baryè a sou wè nan yon ti twou sourit balon an pase antre Paredes e Kipembe se ta pral dezyèm gòl la epi 77 tyèm minit de je Gueye ta pral pran katon wouj. Donk epi a la 86 zièm Kevin De Bruyne te fè yon fot trè grav osi ki te ka merite yon wouj, abit la chwazi balon jaune, donk se konsa Paris se konsa City domine Paris yè, donk okenn jwè Paris Neymar, Mbappé pa reponn. Ke Verratti ki jwe yon premye mitan ki jwe yon premye mitan ki pa twò mal epi Florenzi pat twò mal Marquinhos osi yo fè sa pou yo te fè men sou gòl sou gòl egalizasyon an m panse si ta gen yon moun ki sanse koupab se ta Navas. ki pa li trajektwa balon pou l akonpanye balon an pou l konnen eske l ap sòti pral deyò oubyen si l ap rantre nan kan pou l ta repouse l se misye k pa fè travay sa donk e nou konnen City se toujou nan City mentnan l pa jwe avèk avan sant ni Aguero ni Gabriel Jesus Guardiola pa mele a jwè sa yo. Se menm sistèm Barcelone nan, se yon 4 3 3 avèk Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Phil Foden devan an, epi Rodri, Bernardo Silva, Gundogan nan mitan teren an epi defansè yo se Cancelo, Ruben Dias epi Johnston Kill Walker se fòmasyon sa yo, Paris li menm se t on 4-2-3-1 men ki lè yap defann an 4-4-2, donk modèl fòmasyon sa yo Paris pa gen yon gwo volim anndan teren l lan, jwè ki pou ta ba Paris rezilta yo. Neymar Mbappé di Maria jwè sa yo defann twòp yè osi di Maria jwe yon trè bon premyè mitan donk jwè yo defann twòp donk lè yo resi gen balon an ee paske jwè Paris yo m pa konnen Pochettino m te wè l avèk Tottenham se t on kotch ki jwe bouk balon. Pa konnen si se paske misye fèk rive, se pari lè l gen balon jwè yo twò toujou gen yon mèt senkant, de mèt antre antre jwè yo. Donk gen difikilte pou jwè yo soti pafwa, se de flèch, se jwe pou yo jwenn do defans City a avèk Mbappé. Menm jan yo te fè l fas a Bayern, yo fè l fas a Barcelone osi. Men, coach yo menm y ap li w osi e pa toutan sa ap mache. Lè sa pa mache, fò omwen ou gen 2 lòt plan. Fòk gen plan A, plan B, plan C. Ou pa ka chita sou sèl stil sa a. Se chak lè yo pran yon balon, pip, pimpe l devan an. Si Mbappé jwenn li, yo jwe sou pwent vitès misye. Donk, si sa pa mache, fò w ka chanje sa. Men Pochettino te kanpe t ap konstate lè dega, konstate ekip li k ap plonje. Donk se konsa skò a se 2 gòl a 1 an favè Manchester City. Donk match retou a se pou lòt semèn. Lòt semèn nou konn ki difikilte Paris gen sezon sa pou l te kalifye, pou l te sòti premye nan poul la. Li soti 2 gran match al bat Manchester United an Angletè lakay li pou l te premye e Paris sezon sa menm jan avèk Liverpool Paris pa konnen de bon siksè alò siksè lakay li nan kesyon alò nan Parc des Princes lan Paris pa bagay la pa twò bon pou Paris nan Parc des Princes lan se toujou an deplasman Paris fè siksè l yo. Pa egzanp, an deplasman li bat Bayern 3 gòl a 2, o retou li pèdi 1 zero, li bat Barcelone 4 1, o retou li fè 1 a 1, donk nou panse pa rapò a pa rapò a e fizyonomi match Paris jwe an deplasman swa an Angletè yo pa rapò a endis yo pito donk gen posiblite Paris gen ti espwa toujou paske lè Paris an deplasman li jwe pi byen mwen pa konn rezon an men chak fwa l an deplasman li jwe pi byen ke lè l ap resevwa lakay li donk match retou yo se pou madi mèkredi pwochen donk n ap ret tann kisa k pral pase èske Paris pral. ranvèse City aprè 5 an Guardiola lè Guardiola se premyè demi final City èske City ap rive an final èske anfen Guardiola ap bay ap leve yon koup o grann zòrèy sa fè kèk tan depi misye kite Barcelone li pa janm pran sant koup sa avèk Bayern li echwe avèk City sa poko mache. Donk gen posiblite misye gen efektif, li gen jwè nan men l, ekip li bèl. Donk sa yo menm pou yo konnen. E m panse nan match retou a, m panse Pari pa pral betize e Guardiola fè de deklarasyon enpètinant. Kote ke misye la voye kèk ti pik sou Pochettino, li di Pochettino li panse nan match retou a Pochettino pral korije erè ke l fè. Donk se pou montre ke misye montre w ke Pochettino te voye vant li nan match ale a, nan retou a li panse li pral korije l, li menm tou li pral prepare, yo pral plis agresif. Donk nap ret tann pa gen anpil jou donk fòk gen youn ki kalifye pou final pou ale a Istanboul eske se 2 ekip anglè ki pral fè final eske se Real Madrid Paris Saint Germain oubyen eske se Real City oubyen se Chelsea City oubyen Chelsea Paris nou pa konnen donk. Mardi Mardi nap konnen kiyès ki prale a Istanbul donk se konsa bagay la te ye medam mesye Paris tonbe lakay li 2 gòl a 1 fas a City. Ebyen jodi a n konnen l. Jodi a jedi se lig ewopa ebyen Manchester City alò Manchester United tap resevwa AS Roma son match ki plen an rebondisman. E a la nevyèm minit de je son bèl faz de je. Manchester United ta pral ta pral ouvri skò a. Son pas de Cavani pou Bruno Fernandes. E pi sa k ta pral rive nan match a. A la senkyèm minit de je, Roma ta pral pèdi youn nan jwè k pi enpòtan pou li sou tèren an, se te Jordan Veretout. A la venntwazyèm, alò ventuityèm. Li pral pèdi yon dezyèm jwè enpòtan ki se gadyen yo a. Li pral pèdi gadyen yo a. E pi a la 36 e a la 37 tièm. Li pral pèdi yon lòt jwè enpòtan. 3 chanjman fèt depi nan premyè mitan, 2 bagay ki pa rive nan foutbòl la souvan, espesyalman nan Lig Ewopa. Leonardo Spinazzola pral blese. Li deja gen yon valè blese enpòtan lè jwè titilè pa la. Epi, nan efektif li a ki deja redui a, li pèdi 3 jwè, senkyèm, ventuityèm, transetyèm. Malgre sa, sa pa t anpeche ke Roma jwe yon gwo premyè mitan, paske a la nevyèm minit de je, Bruno Fernandes, sou yon pas de Cavani ta pral ouvri skò a pou Manchester United a la kenzyèm minit son bèl aksyon ebyen Pogba ta pral balon an ta pral jwe nan men Pogba yo pral egalize sou penal a la trant katriyèm yo pral mete yon dezyèm gòl son bèl faz de je ankò premyè mitan fini 2 gòl a 1 e l te gen posibilite pou l te fini menm 3 a 1 menm o retou dè vestyè Manchester a pouse pouse. Roma pral jwenn yon bèl faz de je, kote jwè a gen posibilite pou l fè pas la pou Edin Dzeko pou l annik mete balon an nan ti filè dèyè a. Misye chwazi fè yon kontwòl anplis, defans lan repliye, li rate men menm kote l rate a, ebyen. 48 tièm Cavani ta pral egalize epi sa w tande a la se konsa Roma rete l wè l ap plonje 64 ièm Cavani make yon dezyèm 71 ièm yon penal petèt ki diskitab paske Cavani sant lan fèt Cavani tante jwe balon an. Li pa jwenn balon an, balon an pase nan defans lan, pèsòn moun pa jwe l. Epi pral gen yon kontak sou aksyon men e lè balon an fin pase sou liy kònè, sou liy de bit la, nan dezyèm poto a pral gen yon, pral gen yon, pral gen yon ti, yon kontak, abit la chwazi sifle penal. Ebyen Bruno Fernandes pral frape Sa fè 4 2 Epi Paul Pogba sou yon bèl pas de Bruno Fernandes pral make 5 yèm nan Epi Greenwood pral make 6 yèm nan Match la fini 6 gòl a 2 Donk se trè difisil pou Roma a dijere Paske l te Byen kòmanse men podyab yo pa gen chanjman ankò, jwè yo fatige, mitan tèren an kuit, yo pa gen posibilite pou yo chanje, donk yo oblije chwazi. Yo oblije gonfle venn yo donk match retou a mentnan li anonse difisil e Roma pral bezwen 4 zero la poul kalifye donk se pa de bagay ki enposib nou wè Roma te bay Barcelone 3 zero poul kalifye men petèt se pa menm Roma a pa gen menm jwè yo

m pa konnen men se 2 bagay ki trè difisil epi Villareal tap resevwa Arsenal donk Villareal bat Arsenal 2 gòl a 1 e byen bonè Villareal ta pral ouvri skò a. Ta pral ouvri score a la a Trigueros epi 25 èm minit 29 èm minit Raul Albiol pral make dezyèm gòl la ebyen la premyè mitan an fini 2 zero pouse pouse Daniel Ceballos ta pral pran katon wouj malgre Arsenal tap jwe an mwens. Villarreal pat ka mete yon twazyèm. Olye l mete yon twazyèm, se Arsenal redui sko a sou penal pa Nicolas Pepe. Epi... 80 tièm Villarreal ta pral pran katon wouj osi. Donk match la fini 2 gòl a 1. Se pa yon match ke m wè, se kèk ti repriz. Donk pa gen twò gran choz ke m ka di w. Yon sèl bagay m konnen, Arsenal eske l, nou pa konnen eske l ap ka kalifye. Men grenn gòl li make an deplasman an, li trèzenpòtan. Men Villarreal osi se yon ekip ki jwe trè byen an deplasman osi e li fè bèl enpresyon nan Ligue Europa a, anpil match ke li pafwa lè l an deplasman li toujou al bat match yo an deplasman tou byen sòti an deplasman yo. Donk nou konnen coach sa Unai Emery misye konnen konpetisyon sa byen, Arsenal osi se ansyen klèb li, donk nou la pou jedi pwochen pou nou konnen ant Arsenal ou Villarreal kiyès ki pral nan final avèk swa Manchester oubyen Roma donk. Se a swiv donk nòmalman Villareal omwen byen pati li bat lakay li men li rete pou l al konfime kalifikasyon l pou final an Angletè jodi pwochen epi Manchester City osi rete pou l al ki gen yon pye l edmi nan final li rete pou l al konfime l a Rome paske foutbòl. Tout bagay posib ladan l nan yon match foutbòl. Ka rive ann Itali, yon jwè, twòp motivasyon pafwa konn fè w pèdi yon match. Twòp motivasyon, yon jwè ka al tante fè yon tak la pou l rekipere yon balon epi pye l glise mal, li fè yon vye fot. Sa w tande a katon wouj, match deranje. Epi sa w tande a e gòl ou wè w ap ranmase. Donk. e se jedi tout moun pral konfime kalifikasyon yo madi mèkredi pou lig dè chanpyon epi jedi pou lig ewopa epi jodi a se ton match an reta an espay ki te mete fas a fas Barcelone fas a Grenad donk se te yon match ki te trè enpòtan pou Barcelone match trè enpòtan poukisa paske se yon match ki te ki tap kòmanse mete Barcelone mete yon pafen chanpyon. mete yon sant chanpyon bò kote bòne Barcelone sil te bat paske se vre se tap yon grenn pwen li tap gen anplis ap Atletico men se tap yon grenn pwen pwen presye paske nan wikenn nan. Nan weekend nan Barcelone ap an deplasman je kwa lakay Valence. Se vre Valence pa bon, pa bon an pa vle di li pa ka fè yon match nil avèk Barcelone oubyen li pa ka bat li osi. Se foutbòl. Donk. Barcelone janm di nou an te jwe yon trè bòn premyè mitan avèk yon 3 5 2 Antoine Griezmann Lionel Messi Antoine Griezmann tap jwe yon trè bon match epi premyè mitan an fini yon gòl a 0 yon bit make a la 23 zièm minit de je pa Lionel Messi son bèl pas de Griezmann Ebyen Ti grenn gòl la ta pral rete Barcelone tounen kontinye ap fè jwèt Kontinye ap fè jwèt Granada pat atake bokou l pat kapab osi Barcelone pat bal posiblite pou l atake paske Barcelone pran balon l. Se li menm kap bay direktiv direktif yo nan match la, se li k di lèl vle akselere, lèl vle kalme kalma jwèt la, se sa Barcelone yo tap fè, ebyen sou yon faz de je la, yon faz de je yon kont atak rapid, men sou yon kont atak rapid Barcelone ta pral pran gòl egalizasyon an. Ebyen Coach la ta pral retire Soldado nan match la, li ta pral antre avèk Molina yon lòt granmoun toujou, 2 granmoun. M kwè Molina 39 an ebyen. Sou yon lòt faz de je ankò la yon sant ou tande a la pike pike avèk umtiti oubyen yon mèt ant pike e umtiti nenpòt yon mèt senkant epi Molina plase nan mitan yo epi sa w tande a yon kout tèt gòl epi Barcelone ta pral pouse pouse ekip la byen regwoupe l. avèk de rido, yon rido kat, youn senk epi yon grenn moun sèlman l kite jis ap fè ti ekran sou youn nan defansè yo. Enben, match la fini 2 gòl a 1. Donk, Barcelone rate rate okazyon sa a pou l te pou l te pran tèt klasman an. Men sa pa vle di chanpyona a poko fini. paske klasman li tèlman sere antre 4 ekip si n vle l konsa paske Sevy nan batay toujou Atlético 73 Real 71 li toujou an dezyèm pou gòl di e pa pou gòl diferans. Paske Real bat Barcelone se pou sa Barcelone gen gòl diferans an plis li epi Barcelone an twazyèm avèk 71 pwen osi Séville 70 èske nou konprann? Atletico gen 3 pwen anplis Sevi, li gen yon 2 grenn pwen anplis Real e anplis Barcelone. Barcelone Barcelone Real yo gen yon grenn pwen anplis Sevi. Donk se yon chanpyona ki ki nan lari pou konbyen pou 33 joune, pa gen moun ki gen match an reta, tout moun jwe la 33 zyèm joune yo. Donk rete 5 joune, rete 5 joune, m panse 5 joune k rete yo franchman se Senk joune k rete yo se Nenpòt ekip ka chanpyon, Atletico, Séville, Real, m panse Barcelone, sa vle di chanpyona despay la li vrèman nan lari, li vrèman nan lari e Barcelone rete pou l jwe avèk e Barcelone rete pou l jwe avèk

Barcelone rete pou l jwe avèk Atletico. Katriyèm jounen an ap fè yon rade, ap kòmanse demen, Celta Vigo ap resevwa Levante. Celta Vigo ap resevwa Levante. Elche ap resevwa Atletico Madrid samdi. Eibar ap resevwa Deportivo Alves se toujou an samdi, Huesca Real Sociedad an samdi, Real Madrid ap resevwa Osasuna, donk e Atletico avèk Real Madrid yo gen posiblite pou yo fè yon bèl afè, e yap jwe samdi paske advèsè yo a pa twò. pa twò kòrèk, se Elche, se vre Elche a son ekip, yon ti ekip ki tèlman maledve osi wi. Real ap lakay li, lap resevwa Osasuna, epi yon dimanch Valladolid ap resevwa Betis, a ekip kap jwe pou Ligue Europa Betis la, Villarreal ap resevwa Hetafe. Grenad ap resevwa Kadis epi toujou an dimanch match sa a li kap klotire jounen an li menm avèk Sevi. Valans ap resevwa Real Madrid, Barcelone epi Sevi ap resevwa Athletic Bilbao. Donk ni Barcelone ni Sevi yo gen yo gen yo gen yon bon advèsè nan men yo ki ka omwen ki ka omwen fè fè tèt rèd avè yo, donk Barcelone gen pou devwa al bat Valence si l bezwen rete toujou nan kous o tit. N a pral gade 35 èm jounen a, sa nou sot di nou la e 34 yèm jounen. Nan 35 èm joune a, Real Sociedad ap resevwa Elche, Deportivo Alves ap resevwa Levante, Barcelone ap resevwa Atletico Madrid. E pou la 35 èm joune. Weekend sa a, e 34 èm, lòt weekend se 35 èm. Donk Barcelone ap nan Nou Camp lap resevwa Atletico Madrid se la tit la ap kòmanse jwe. Sa vle di aprè rezilta weekend sa la si Cholo bat epi si Barcelone ta bat e Cholo ap toujou gen 2 pwen si Simeone bat avèk Atletico Barcelone ta fon match nul donk sa pral vin bay Atletico an 2 pwen anplis lap gen 4 pwen donk menm lè Barcelone bat lap toujou gon grenn pwen men si Barcelone bat e se yon grenn pwen lap ye alò se 2 pwen lap ye ebyen match lakay Barcelone nan se pral yon final avan la lèt donk se pou la 35 kièm jounen Barcelone ap resevwa Atletico epi. Bilbao ap resevwa Osasuna, Getafe Eibar, Cadiz Huesca e pou la 35 èm Valence ap resevwa Valladolid, Villarreal Celta Vigo, Real Madrid ap resevwa Seville. Kòm se 2 ekip ki nan nan kous o tit osi, la a. Well, Barcelone ap gen Atletico nan menl, 4 ekip an tèt yo nan 35 èm joune a, match chanpyona vrèman bèl hein, nan 35 èm joune a, Barcelone Atletico Madrid epi Real Madrid FC Séville pou la 35 èm joune donk sak Si Barcelone bat nan weekend sa Real bat Atletico bat epi 35 èm jounen an nou wè kòman l pral ye epi Atletico bat Real bat Seville bat Barcelone bat epi 35 èm jounen a Menni Barcelone Atletico epi Real Madrid FC Seville epi Villarreal ap resevwa Celta Vigo. Betis ap resevwa Grenad pou la 36 zièm jounen. Nou pral gade Osasuna Cadiz, Elche Deportivo Alves, Levante Barcelone, Barcelone gen yon ti Levante ki plis ou mwen mòl anba danl, Sevilla ap gen Valence li nan menl ki. pa two mòl, Celta Vigo Getafe, Huesca Athletic Bilbao, epi Atlético Madrid ap gen Real Sociedad li k pa twò mòl osi kap jwe lewòp, Valladolid Villarreal epi. Eyy bal betis. Epi grenad ap resevwa real madrid grenad la pa trò mòl jan nou panse a e banm gade li te an 8 tièm pozisyon jodi al bat e paske lap jwe kalifikasyonl pou lig ewopa osi li menm grenad la. Jan moun yo panse komsi Monrily toujou an uityèm pozisyon avèk 45 pwen dèyè Villareal. Villareal gen 49, li gen 45. Donk se konsa 36 yèm jounè a ye. Donk Atletico, Real Sociedad, Levante, Barcelone. Epi Grenade Real Madrid. Se 35 kièm joune a ki bèl anpil medam mesye. Epi la 37 tièm Real Sociedad ap resevwa Valladolid, Deportivo Alves Grenade, Athletic Bilbao Real Madrid, ki pap twò fin twò kòrèk pou Real Madrid, pase Bilbao li menm se vre li pa gen twòp bagay lap jwe men. Ekip sa se yon ekip ki lè lap jwe fas a gwo yo li pa play epi Villareal ap resevwa Séville osi sa se 2 avantaj ke Atlético a Barcelone gen yo menm ki nan kous o tit la pral depan de ki rezilta avan joune sa yo epi Atlético ap resevwa Osasuna Getafe Levante. Betis Huesca epi Barcelone ap resevwa Celta Vigo. Se pou la 37èm jounen. Donk tou depan de rezilta avan an yo. Se a e de match ki a la pòte Barcelone, a la pòte Atletico osi. Paske lè Villarreal Sevilla ap jwe. Bilbao Real Madrid donk Barcelone avèk Atletico sanse gen avantay la la nan joune sa Valence Eibar epi Cadiz Elche la 38 tièm joune Huesca Valence Grenade Getafe Valladolid Atletico Madrid donk Atletico nan dènye joune a la. Pati favori ankò. Epi Real Madrid Villareal. Villareal la e pon ekip ki ou ka manevre jan w vle. Trè enpètinan. Elche Bilbao, Celta Vigo Betis, Osasuna Real Sociedad, Seville Deportivo Alves. Sa pral depan de rezilta Seville yo avan joune sa yo. Joune sa ap trè bon pou li. Epi Eibal, Barcelone. Barcelone osi nan dènye joune a. Se vre l ap an deplasman men lakay yon peti pouse. Donk e pral depan de rezilta Atlético. Si e dènye joune a k ap bay chanpyona a, m p ap ba w manti. Barcelone ap Atletico pati favori se nan dènye joune a chanpyona la ap desizyon yo ap fèt ni Barcelone ni Atletico yo sanse pati favori tou lè 2 ap an deplasman men Valladolid Eibar. Se 2 ekip ki pa fè twòp pwa nan balans lan. Donk se Real bagay la p ap twò bon pou li. Seville osi, Deportivo Alves. Men Real ap gen Villarreal nan men l, donk nou konnen se pa li p ap fasil. Donk medam mesye se konsa chanpyona Despay la sanse ye la nan moman n ap pale a. Bagay yo pa fasil menm. Cholo te sanse gen kontwòl chanpyona nan debi chanpyona a jis nan mitan an. Men nan fen an la li sanse pèdi kontwòl la. Se vre li gen 2 grenn pwen anplis men nou pa konnen èske 2 grenn pwen an sifi pou li chanpyon. Men chanpyona li vreman poko jwe donk nap swiv ansanm avek ou Jiyès spò la lap swiv tout bagay ansanm avek ou donk mèsi anpil mèsi ou menm ki pral gen chans tonbe sou video sa tonbe sou paj sa kontinye sipòte paj la paj la jèn mwen renmen w anpil a la pwochèn pou yon lòt sòti.